An nou toujou wèm fè kèm kontan sou entènèt la souvan nou toujou wèm ap fè tiktok map ri men pase 1 an map soufri mpa dwe pyès moun eksplikasyon se pa paske m bezwen bay okenn moun eksplikasyon men li enpòtan lè fanatik ou te konn wè wap travay lè ou te konn wè w an gete yo rete konsa blop. Yo pa tande w ankò. Yo pa wè w ankò. Yo jis wè, yo jis kontante yo de foto w lage, de ti videyo w lage wap enjoy. Kòm yo renmen w, yo pa ka abandone w, yo oblije ap soutni w. Li enpòtan, enpòtan, enpòtan lè se yon moun ou se yon vizaj piblik ou plen moun kap gade w, plen moun ki konnen w, gon seri de bagay kap pase. Sa fè souvan moun yo konn mouri nou pa konn sak lakoz. Ou wè avan m pran desizyon fè live lan. Sorry. M pran anpil pasyans. Anpil pasyans. M sibi anpil. E pa gen anyen k ap fè m tounen sou desizyon m. Pa gen anyen k ap fè m tounen sou desizyon m. M poko janm konnen. M pa son mwa kè kontan. E se pi gwo regrè m te genyen. Ke m te vann tèt mwen jan m te vann tèt mwen oparavan sou entènèt la. Nan lide pou m ede moun, nan lide pou m toujou ede moun avanse, m toujou tande yo. Lè yo vin di m Rizana n fè yon bòz, m aksepte. Men men jodi an anpil moun pran m. Pou sa m bay, anpil moun pran m pou tanperaman m pa genyen jis paske yo gade yon pèsonaj sou entènèt nan. Jan nou di l lan, n konsidere ke n ta fè kaka. Sorry. Men, pi gwo regrè m genyen jounen jodi an se regrè sa. E malerezman pa gen yon gran choz ou ka fè pou repare l ke travay. Men kounye a, lespri m tèlman kwense, lespri m tèlman kondane a yon seri de bagay, lè m fè live lan, n ap konprann. M ap pale de kòb m t ap sakrifye pou m te mache yon sòl. Ou chita w peye moun nan 119 mil peso sòl. Jounen jodi an ap pase w nan tenten pou l peye w ki bloke m ki fè m pa ka ouvè biznis mwen. Tout moun pral wè m mal fè men nou pa konn ki valè pasyans ke m pran. M pa vle di twòp bagay nan videyo a, m jis fè videyo a. M pral fon lot chanel YouTube pou m ka di nou al abone avèl lèm fèl map poste l nou fè nou abone avèl e sou li map fè live lan paske chanel profesyonèl mwen an otaj e pa san rezon k fè nou wèm pa ka travay pou nou m te metel an otaj pou byen et mwen ak yon moun e menm moun sa chwazi abandonem nan pandan chanel lan an otaj m pa gen anyen ankò souvan nou toujou wèm fè kèm kontan sou entènèt la souvan nou toujou wèm ap fè tiktok map ri. Mwen nou bral di koman m fè gen yon kamera nan men m map fè video pandan map kriye me m gen pou m fè yon live live map gen pou m fè an lap gen pou m pale tout sa map andire M fè yn an soufri m fè yn an nan mizè jis pou m te ka rann tèt mwen erez m konnen nou menm kap gade m la nou pral ri sou mwen m konnen nou pral di tank tifi sa renmen vin kriye sou entènèt men istwa m pa istwa lanmou sèlman wi pati lanmou an vrèman fè m mal istwa m pa istwa lanmou sèlman. Se youn nan rezon k fè m pa met filter nan videyo an, pou m pa di m ap vin chèche pitye, m ap vin chèche views. M fè youn an, youn an soufran. Ou wè lè m ap fè live lan m p ap gen, m p ap gen anyen k ap sikre. L ap kòmanse depi nan jan m kòmanse a lanmou an ki detui m, ki mete m nan eta m ye jounen jodi an e mele avèk tout sa m pèdi. Akoz de lanmou sa. Men jounen jodi an, e mwen k subi, e mwen k peye l. Paske m te aksepte tounen tèt mwen pou m te erez. Men malerezman, map fè nou konnen istwa pa istwa lanmou selman. Bagay yo anpil. E se si lè nou wè yon moun ki sou entènèt lan, Leve yon bon maten l tonbe, li mouri. Nou pa konn ki valè sa moun nan ap andire ki fè l mouri an. Nou pa konn ki valè sa moun nan ap andire. Ou wè layv m ap gen pou m fè a, gen anpil moun ki pral di e pitye m ap chèche. Gen anpil moun ki pral di e mande m fin mande. Gen anpil moun ki pral di m vin avili moun, vin dis m vin dat non. Men gen de bagay kap pase, si w pa pale de A jiska Zèd, si w pa pale klè, m si ke pa gen moun kap konprann ou. Antanke yon jenn fi 25 an, pou valè efò map fè, e m pap pran tan pou m fè live lan. Petèt se dènye live map fè nan vi m, nan karyè entènèt la. Sa ka rive m tou kite. Entènèt la, sa ka rive tou, m tou kontinye avanse travay. Si nou te konn ki malè sa k te rive m. Si nou te konn ki malè sa k te rive m jis pou ti kras bonè m, jis m ap chèche ti kras lanmou, ti kras respè. Jounen jodi an chanèl YouTube mwen an otaj, yon manadjè met chanèl YouTube mwen an otaj jis pou m te peye kay, pou m te rete avèk moun sa.